Bonjou tout moun, jodi a nan ti videyo sa nou vle fè yon ti pale de peyi nou alò ki nou twouve ki nan yon sitiyasyon ki vreman kawotik Alò nap fè konnen se an reyalite se pa peyi a ki pa bon. Se nou menm ayisyen an swa ki pa bon. Se pa jis lage chay la sou do youn, di se leta ki pa bon, di se depite ki pa bon, lage chay la sou yon seri de antite. Premyeman se nou tout ayisyen ki pou pran yon priz de konsyans pou konnen se nou menm an swa ki pa bon. paske majorite ayisyen ki te ayiti malgre yo vin yon peyi etranje yo pa fè la diferans jan yo te rete divize nan peyi kote yo soti a nan peyi etranje ke yo rive a yo toujou rete divize alò ki donk nou kapab wè answa se nou menm ki pa bon Men an reyalite peyi a ka chanje. Mwen menm m ap di nou sa m panse daprè mwen menm. Daprè mwen menm, mwen panse sa ke nou dwe fè pou nou chanje sitiyasyon peyi a, premyèman se nou menm ayisyen ki pou pran yon priz de konsyans an swa ke nou menm nou pa bon pou nou chanje sitiyasyon peyi a. Dezyèmman, fòk nou pran yon priz de konsyans mete tèt nou ansanm pou konbat ladivizyon. Sispann genyen pati anwo, pati anba. Sektè pòv ap goumen ak sektè boujwazi. Opozisyon ap goumen avèk pouvwa. Sispann divizyon sa yo pou ki rezon? Se vre m kapab konnen genyen opozisyon men pou ki rezon pou fè lòske pouvwa an plas la ap dirije, opozisyon an pa jis pote de konsèy pou pouvwa an plas la pwopoze l de choz si se te li menm men sa yo t ap fè men sa yo t ap fè men pou kisa k fè se goumen nou oblije ap goumen antre nou menm pou kisa k fè bandi oblije ap goumen ak lamas la ankò tandike nou menm ti pèp la nou nan menm sitiyasyon avè w ou menm ki di w ou se bandi a nou nan menm sitiyasyon ansanm avèk ou men pou kisa k fè Nou pa met ansanm, nou di, N ap konbat kont divizyon, batay kont divizyon, lòske fò w la gen yon bagay, sispann goumen ansanm avèk li, sispann tiye l, kraze l, pou fè l pèdi sa ke l genyen an. Men poukisa ke nou pa met tèt ansanm? Alò nou kapab gade l nan tout peyi, anpil moun yo toujou fè sa ki rele, yo toujou ap fè sa ki rele sosyete anonim, Men m di nou menm ayisyen konbyen moun ki gen yon sosyete anonim? Ki mete ansanm pou n di n fè yon sosyete anonim? Apati de sa, ki n ap wè si n ap avanse. Nou menm n pa fè li. Sof ke nou rete goumen, nou youn avèk lòt pito. Dezyèmman, alò sa se yon konsèy mwen menm mwen ta pote pou gouvèneman an. Apre jij pa revoke. Bagay sa mwen menm pou mwen menm m tap desètiyel koupe li paske nan yon peyi kote sistèm jidisyè a kòwonpi pap gen avans kap fèt ladann pap gen avans kap fèt ladann paske si sistèm jidisyè a kòwonpi ki la pou bay jistis E ou menm? Kiyès ladan nou ki pa p kòwonpi? Alò mwen te kwè sistèm jidisyè a pa t kòwonpi. Nou te genyen de moun, de jij onèt ki t ap pote de bon jijman. Aprè chak manda, yo te pran yon desizyon, yo te pran yon dekrè, ou di mwen si yon lwa ki di aprè chak manda, yon prezidan, yon majistra, kèlkeswa yon manb ki pase nan yon gouvèneman, ki te gen yon pòs leta ke l t ap dirije, moun sa, li gen pou l vin emèt yon rapò pandan tan ke l t ap dirije a. Ou di mwens. moun sa a, se pa vle di ke yo pral fèmen moun sa a nan prizon, men yo jije l, èske pandan ki peryòd ke l t ap fè a, mennen de ankèt pou wè èske pa gen de fwod ki te fèt pandan ke moun sa a t ap dirije a, e si l merite pou l pran prizon, se kondane l, ba li prizon. E answit, yon jij ke yo kenbe nan fwod ou ankò ki kowonpi, jij sa a, se jije l epi kondane l, ba l santans li. Epi ke l pa gen dwa janm jije ankò. Men si gen de mezi serye ki ta pran, moun nan konnen yon metye ke l fin aprann ke l pap janm ka travay sou li ankò, li tap oblije fè travay li a byen. Alò se tout ti konsèy sa yo ke m tap pote pou nou. Ou menm ki deja abòne ak chanèl la, pataje li. Like, komante. Di ou menm anba video a kisa ou menm ou panse. Ou menm ki pral wè video sa pou la premye fwa ki potko abone. Map di ou pa bliye abone ak chanel la. Pou ka ap jwenn plis video. Tchao tchao a la pwochen pou yon lot video. Se te zanmi Paula Johnson. Tchaw tchaw a la pwochèn pou lòt videyo. Pa bliye abòne, like, pataje. Di nou sa ou panse, kòmante. Di nou sa ou panse. Di ide sa yo ou menm antanke Ayisyen. M panse nou tout ap sibi menm pwoblèm nan. Di m sa ou panse nan kòmantè yo. Tchaw tchaw. A la pwochèn. Bonjou tout moun, jodi a nan ti videyo sa nou vle fè yon ti pale de peyi nou alò ki nou twouve ki nan yon sitiyasyon ki vrèman kawotik alò an ap fè konnen se an reyalite se pa peyi a ki pa bon se nou menm ayisyen an swa ki pa bon se pa jis lage chay la sou do youn